Se ansanm de kesyon sa yo nou pral eseye reponn pou ou nan videyo jodi a. Jodi a nou ap abòde yon sijè ki trè, trè kontwovèse ki se lanlèvman de legliz. Anlèvman legliz se pwochen evenman ki dwe rive nan pwogram Bondye genyen pou limanite. A raple, premye evenman an deja pase, ki se lamò e la rezireksyon de Jezi Kris, e pwochen an se anlèvman de legliz. Si nou konpare, Apokalips chapitro premye vèsè 19 avèk chapitro 4 vèsè premye, Nou ap wè efektivman nou rive nan twazyèm gran divizyon liv Apokalips la ki se une révélation de Dieu pour l'avenir qui constitue ce qui doit arriver ensuite. Nan Apokalips premye vèsè 19 nou li, Ekri donk,

La premyè fwa ke j'avais entendu comme leçon d'une trompette et qui me parlait, dit, Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Lòske nou ap analize premye vèsè nan Apokalips chapitre 4, yon ekspresyon ki enteresan.

Pou lè sèt egliz de Lazi Minè, apotre Jan di, menm vwa sa a li te tande nan chapitro premye, ki se lavwa de Jezi Kris ki t ap pale avèk apotre Jan, e li te kontinye pou di Jan, Ekri donk se ke tu a vu, se ki è e se ki dwa arive ansuit. Lè l rive nan chapitre 4 vèsè premye, apotre Jan di, Apre sela, lavwa ke j'avais entendue me parlait et me dit, Monte ici. E lòske apotre Jan fè mansyon de yon pòt ki ouvè nan syèl la, e ke vwa a di li, Monte ici, Jan vle montre nou ke, Evenman l pral rapòte nou an, se pa yon evenman ki terès, men se va yon evenman selès, paske non sèlman gen yon pòt ki ouvè nan syèl la, men tou gen yon vwa ki di, vwa Jezi Kris ki di Apotre Jan, Monte ici, sa pwouve ke Apotre Jan li pral rapòte dè fè selès.

Pou rive nan chapitre 4, Jan, li pral rapòte de evenman e an rapò avèk le syèl. E pwiske Jan pa fè mansyon de legliz la sou latè ankò, nou kwè ke legliz la li anlve e ke apotre Jan pral montre nou kisa ki gen pou rive dan la swit dè tan. Anlèvman legliz. Se pa yon evènman ki rapòte antanke tèl nan liv Apokalips la. Sepandan, entèpretasyon vennkat vyeya yo ki nan Chapitre 4 avèk Chapitre 5, li pral fè nou konprann ke, Jan ap rapòte pou nou prezans Legliz la nan syèl la, san ke li pa montre nou kòman pwosesis la li te fè pou Legliz la soti sou latè pou rive nan syèl la, ou ankò pou rapòte nou lanlèvman de Legliz. Anlèvman Legliz se yon pwomès ke Jezi Kris fè. Ak tout disip li yo, swa yo vivan, swa yo mouri, Jezi Kris genyen pou l vin chèche chak moun ki mete konfyans yo nan li menm. Quelles sont les étapes de l'enlèvement de l'Eglise? Il est vrai que Apôtre Jean pa rapòte pwosesis anlèvman legliz la nan liv Apokalips la, Men nou pral sèvi avèk ansènyeman ke apotre Pòl bay nan 1 Tesalonisyen chapitre 4 vèsè 13 a 18 pou nou kapab gade kòman pwosesis anlèvman legliz la li va dewoule. Li di ke le signal de l'enlèvement de l'Eglise se la voix d'un archange et le son de la Tronpèt de Dye! Lè mò an Kris resisitron premyèman pou ale a la rankont di Senyè dan lèzè. E li di tou ke lè vivan seron transfòme. Moun sa yo ki potko mouri, yo va gen yon kò ki transfòme pou kapab pèmèt aske yo menm tou yo ale rankontre avèk Jezi Kris dan lèzè ansanm avèk sila yo ki te deja mouri ki resisite. Men byen si, sila yo ki te mouri e avan lanmò yo, yo te mete konfyans yo nan Sovè ak Senyè Jezi Kris, donk de moun ki te fè de Jezi Kris, Mèt e Sovè yo. De se fèt, selon ansènyman apot Pòl bay nan 1 Korentyen chapitro 15 vèsè 51 a 53, ni moun ki vivan ni moun ki mouri, Jezi Kris ap ba yo yon kò ki gloriye, yon nouvo kò pou kapab al rankontre avèk li, Dans le ciel, kò nou genyen la a jodi a, li genyen pou transfòme. Swa nou vivan, swa nou gentan mouri, lè Jezi Kris retounen, par le fait ke nou mete konfyans nan li menm, nou mete konfyans nan sakrifis li te konsanti pou limanite a la kwa, n ap genyen pou nou gen yon kò ki transfòme, yon kò gloriye pou nou kapab al rankontre avèk le. Senyè Jezi dan lèzè. E konsa, lè lè a va rive, ni moun ki vivan, ni moun ki mouri, lefètke yo se de moun ki mete konfyans nan Jezi Kris, yo va toujou avèk Lesenyè apre la rezireksyon ou ankò apre la transfòmasyon de lè kò. Lòt kesyon nou gen pou nou reponn se, Quels sont les buts de l'enlèvement de l'Eglise? Poukisa Jezi Kris ap anlve Legliz la? Premyèman, se pou Jezi Kris kapab akonpli pwomès ke l te fè a disip li yo. Car nan Jean chapitre 14, Vèsè 2 e 3, Jezi Kris di, L ap monte nan syèl la, men l ap tounen vin chèche sila yo ki mete konfyans nan li menm. Dezyèm rezon ki ap fè Jezi Kris anlve legliz la, se pou li kapab transfòme kò kwayan yo. Paske, piske nou genyen pou nou al viv pou letan et l'éternité dans la présence de Dieu avèk kò mòtèl sa, avèk kò kòwonpi sa, kò de peche sa, nou p ap kapab viv pou tout tan. Men Jezi Kris dwe transfòme kò sa, jan apotre Pòl li anseye sa nan 1 Korentyen chapitre 15. Twazyèm rezon. Ou ankò twazyèm bi ki fè Jezi Kris ap anlve legliz la, se pou l kapab eparnye legliz la de jijman Bondye ki gen pou tonbe sou latè pandan la période de la tribulation, paske Jezi Kris te pwomèt a legliz la pou li eparnye l du jugement de Dieu qui doit venir sur toute l'humanité. Katriyèm bi ki fè Jezi Kris ap anlve Legliz la, se pou kapab rekonpanse sèvis fidèl kwayan yo te fè pou Kris la lè yo te sou latè e pou mòd de vi yo te mennen lè yo t ap viv nan kò sa a sou latè. E senkyèm bi ki fè Kris la li ap anlve Legliz la, selon 2 Tesalonisyen chapitre 2, vèsè 6 a 8 se pou antikris la kapab manifeste. Mentenan, kèlson lè diferan pwendvi konsènan lanlèvman de legliz? Genyen 3 pwendvi pa rapò a anlèvman legliz, pa rapò a kilè anlèvman legliz la li ap fèt.

E se nan pozisyon sa a nou ye. Nou kwè ke Legliz la li ap anlve avan latribilasyon, paske Kris la li te pwomèt a Legliz la pou li eparnye l de jijman Bondye ki gen pou tonbe sou latè.

Fòk mwen raple, jan m t ap di okòmansman an, kesyon anlèvman legliz la se yon sijè ki trè kontwovèse. Ou pa oblije kwè tout sa m ap di la yo. Men nou baze sou de tèks biblik pou nou di, se pou legliz anlèvman ap fèt. Sa vle di li p ap fèt pou kwayan nan Ansyen Testaman yo, men tou li p ap fèt pou moun ki pa kwè jodi a. Ou ankò pou moun ki pat kwè nan ansyen testaman. Anlèvman legliz li konsène inikman lè kwayan di nouvo testaman. Kounya la se kilè anlèvman legliz la fèt? Sa se yon kesyon pèsòn moun pa gen repons avèk li. Men si nou kapab bay yon repons sèke anlèvman legliz la li kapab fèt nenpòt

San pèsòn moun pa t atann. Menm jan lè vòlè ap atake lakay yon moun li pa t voye avèti l, konsa Jezi Kris ap anlve Legliz la nan lè ke nou pa ta panse. Donk, anlèvman Legliz la, li kapab fèt a nenpòt kèl moman. E finalman, konbyen tan Legliz la gen pou l pase nan syèl? Se yon fo zansènyman. Lè nou di ke legliz la li pral nan syèl pou le tan e letènite ou ankò nou pral nan syèl nou pral viv avèk Bondye nan syèl la pou le tan e letènite se pa sa labib ansenye nap gen pou nou wè sa nan pwochèn seyans yo men fòk nou di ke lè legliz la fin anlve. Pral genyen la période de la tribulation. E peryòd sa, jan nou pral gade l nan videyo ki gen pou vini yo, se ke se yon peryòd ki ta dwe dire 7 ane. E se tan sa legliz la gen pou l pase nan syèl la, apre sa, legliz la gen pou l tounen avèk Jezi Kris sur la tè pou l kapab etabli wayom milenè li, E se lè sa a, n ap toujou ansanm avèk Senyè a, men Legliz la pa pral nan syèl pou letan e letènite. Se pou la période de la tribulation ki devrait durer sept années. A! Se va yon bèl jwa lè nou va rankontre avèk Kris la dans les airs. Men jwa a se surtout pou sila yo ki te resevwa l Kòm Sovè e Senyè. Si ou menm kap tandem kap gadem la ou poko fè chwa de Jezi mwen envite w kapab fè sa kounya paske pita kapab two ta si ou ta renmen patisipe nan bèl evenman sa ki se anlèvman legliz la puiske lap fèt inikman pou sila yo ki te aksepte Kris kòm Sovè e Senyè mwen envite w kapab fè sa avan menm li pa two ta. Merci paske ou tap swiv mwen jodia. Mwen envitew si video sa te yon benefis pou ou, ou kapab like li, patajel avèk yon zanmi, kòmantel sitou pou poze kesyon sou sa ou pa konprann e siw potko abone, mwen envitew fè sa kounya pou pa pèdi okenn nan video mwen gen poum lage nan jou ki ap vini yo. Si ou potko gade lòt videyo ki gen pou wè avèk entwodiksyon liv Apokalips la avèk lòt ansènyeman sou Apokalips ankò, mwen mete lyen yo nan deskripsyon videyo sa e ou kapab gade yo.